Madi 26 me 2020 Moun mwen yo frè e sè tout zanmi tout kote ou twouve w nou salye w nan non Jezi Kri Letènèl pèmèt ankò nou kouri nou kouri pou nou vin rankontre nan lye randevou a jan w wè ane yo jou yo Tout ap kouri, semèn yo ap kouri, mwa yo ap galope a, se konsa tou nou menm fò nou aranje nou paske jou pou Senyè a tounen an, jou a li prèske rive. Ann chache yon fason pou nou ranje, gade pastè pa m yo di chache yon fason pou ranje tout ti twou pou lè Jezi vini pou w an mezi pou w ale. An nou kòmanse pa lapriyè. Dye Toupuisan, Mèt, Sovè, Agreyab la, Ou menm chè Senyè, ki pa gen kou wò. Lòm, lòm bay tèt yo yon seri de gwo tit, yo pa ka sipòte tit yo. Men ou menm Dye Toupuisan, ou merite yo, paske ou ra akonpli aksyon kòmsadwa, chè Senyè, e ou mete an dewout, Letènèl, lavwa di demon, Dye Toupuisan. Chè Senyè, nou lage lejèn wonn di Jozèf nan men w. Ou wè, Letènèl, Papa, A chak okazyon nou kòmanse par ce Frère, L'Eternel Papa qui est en difficulte, tout sa famille est en difficulte, surtout sa maman Dieu tout puissant, sè Rosine, L'Eternel, e sa tante, sè Yòl, nou lage yo nan mon Dieu tout puissant e nou mande w L'Eternel Papa au delà tout sa lòm te ka imajine, l'adversaire te ka imajine L'Eternel, Nape tann yon delivrans paske ou di Letènèl avèk ou menm nap fè eksplwa avèk ou menm nap kraze enmi nou yo chè Senyè ka tout sa ki vini pou detwi nou se enmi nou yo ye Dye tou pwisan e se sèl ou menm chè Senyè nou le repeton sèt yn verite se sèl ou menm ki kapab pèmèt Letènèl avèk tout pwisans ou kapab pèmèt nou ranpòte laviktwa. Sur l'adversaire cher seigneur non lage frè Rony Parmelus avèk tout fanmil frè Boube Aristide cher seigneur sè Liline non lage frè e sè Carl Henry Dieu tout puissant nan mon frè e sè Edson non lage frè e sè prophète Sylvestre avèk tout fanmi tout aktivite yo Dieu tout puissant non lage frè e sè Voltaire Don frè e sè eh. Ee Jocelin Don, frè e sè Franklin Don, nou lage yo nan mon Dye tou pwisan frè e sè Charles Jean Duce, nou lage yo nan mon Dye tou pwisan frè e sè pastè Daniel Dieudonné cher Seigneur. Lage yo nan mon Dye tou pwisan, nou lage Letènèl Papa pitit gason nan pastè Parmelus avèk tout fanmi ni Letènèl Papa ou konnen Dye tou pwisan. Je sais deja ke tu as des projets pou nou, projets de paix et non de malheur, se sa pawòl la di, Letènèl, e se la rezon pou lakèl nou vle rete nan pye ou, Dye tou pwisan. Frè e sè Renald, frè e sè Esdras, frè e sè Kenel, frè e sè Kesnel, frè e sè Dieu seul, nou lage yo tout nan men w, Dye tou pwisan, frè e sè Raymond, frè e sè Renel, frè e sè Lesly, frè e sè Francky, frè e sè Hilaire, Dieu tout puissant, frè e sè Nipson, nou lage yo tout nan mou chè Senyè nan moman sa a Letènèl, sè Magalie wi nou lage yo nan mou Dieu tout puissant e nou mande w fè gras chè Senyè

Frè e sè Toussaint, Dieu tout puissant nou lage yo tout nan mò, nou pap ka site non tout frè e sè Eddy, frè e sè Ruben Paul, Dieu tout puissant ou konnen yo, frè e sè Cedieu, frè e sè Mackendy, frè e sè e Mercidieu, cher Seigneur nou lage yo tout nan mò, sè Erline, sè Nerla, Dieu tout puissant. Nou lage yo tout nan mò. Nou lage notre ami, notre frère Jean Roudy, Pasteur Jean Roudy. Nou lage frè Roudy, Anilus egalman, sè Sheila Zephyrin. Nou lage sè, soeur Myrtha. Tout ekip yo, tout, tout nan monchè Senyè. Mèsi pou gras ou, mèsi pou amou ou an. Chè frèzesè, chè zami, nou ankò kontan pou nou rankontre avè ou. Nou remake nan rapèl Moyiz tap fè, li te rive nan faz kote ke li tal resevwa les tables de la loi e kote pèp la li menm te lage yo nan idòl, yo te lage yo nan idòl, yo te antann yo avèk Aaron, yo te fè fon yon fo dye ba yo pou yo te adore, an or, pou yo te adore. Nou sonje Moyiz t ap montre ke nan tèks la kote ke sa te tèlman fè l mal, li te kraze les deux tables de la loi, les deux tables ki gen tout prensip yo ladann nan, nan okazyon sa a. E li montre tou nan tèks la kote Letènèl te di, Kite m detwi pèp la, m a ba w yon lòt pèp. Men, Moyiz te kanpe an opozisyon avèk Letènèl. Nòmalman, l pa t kanpe an gè a Letènèl, men kanmenm li te montre. Letènèl, prent fi a pat dakò. Lapawòl la di nou, li te oblije pwostène devan Letènèl ankò, e pou Letènèl te kapab ba li yon lòt karant jou karant nuit pou l ale resevwa lè table de la lwa, sa yo rele, komineman yo rele, li dekalòg. Konprann? Alò nou te wè, nou te wè sa nan an tèm de rapèl e Letènèl te reponn misye vre e pou l te kapab retounen ale e fè sa. Donk nou kapab konprann ke lè sa a nan kolè Letènèl, se te Moyiz ki te entèsede oprè de Letènèl pou Letènèl pa t disparèt E pèp la se nou konnen. An en klendèy, Letènèl te ka disparèt pèp la, men li te tande lavwa e de Moyiz ki te pale avè li, e li pa te detwi, li pa te detwi pèp la. E Moyiz te, lè sa a, Moyiz te, e, te itilize lè fis d'Aaron, E Moïse te e e kòman on peut dire te brile, te brile stati sa a nan okazyon sa a. Alò se pa nan okazyon sa a li te itilize les fils d'Aaron non. E men e istwa a montre nou ke li te mete fen nan stati a, brile li, lage li e Letènèl te e te mande Moïse pou pou te egòje Yon seri de moun, te gen plis ke 3000 moun nan sèt okazyon ki te egòje akoz de bagay sa a, e sa te kalme la colère de l'Etènèl. Donk, nou prale, frè e sè, e E nan vèsè 23, nou nan chapitre 9 la vèsè 23, nou kapab remake nou ale yon ti jan rapid, se paske se sa nou sot eksplike w la la ki gen rapò avèk les tables de la loi, premyè vèsyon, dezyèm vèsyon, donk se sa k fè nou te ale yon ti jan rapid. Lorsque l'Etiènèl vous envoyera à Kades-Barnea en disant,

Lè yo te vini, yo te bay move rapò de Letènèl, yo pa t al, yo pa te dispoze pou yo te antre an posesyon, e yo te rebèl, yo pa t obeyi a lòd de Letènèl, lè sa a, nou pral wè kote ke Letènèl di Li pral tounen. Donk, Letènèl prale. Poze lòd aksyon. Vous avez été rebelles contre l'Eternel depi ke je vous connais. Nou konprann? Moyiz di depi l konnen pèp sa a, pèp sa a rebèl. Depi l konnen pèp jwif sa a li rebèl. Se sa k fè frè e sè, kounye a la, lòt yo la ki dèyè la an Mwayen Oryan, Yo pote repitasyon pèp rebèl. Dayè, se pèp ki pli opilan k ta dwe gen atravè lemond wi, a tou lè nivo wi. Se pèp ki pli opilan ki ta dwe gen atravè lemond, men ou pa fè yo pli opilan. Se pèp, gen de lè, gen de lè se ti moso kasav wi y ap mande pou yo mete nan bòl yo. Hein? Se ti moso kasav Lèzetazini ap mete nan bòl yo. Se ti moso kasav wi Loni ap mete nan bòl yo pou bay yon ti kote pou yo rete. Ou wè jiska prezan gon batay ant yo menm avèk lè Palestinyen. Kote k tap gon Palestinyen ki tap pwal kanpe devan pèp Israël la? Se la rebelyon wi frèzesè. E se sa k fè nou pap ezite pou nou di w sa. Jan w wè nou pa vo gran choz la, nou lè kretyen di mond, nou pa vo gran choz la, se nan rebelyon nou ye. Nou antre nan twòp bagay pou nou pa t antre. Depi nou jwenn lajan, depi nou jwenn enterè, nou antre nan yon seri de bagay. Kòman w konprann ke vye anbisye yo rele lepap la pou w tande gen moun k ap chache moun legliz kretyèn yo, y ap chache pou yo fè foto avèk lepap, fè foto avèk monsenyè, Fè foto avèk kadinal c'est une honte, c'est une dégradation hein, c'est une dégradation kijan fè ou pral dèyè fè foto avèk ti 2 mesye pèvès sa yo, mesye sa yo kap dòmi chak jou, dòmi leve dans le monde invisible wi. Se son de de baka pèsonifye wi. Se nòmal wi kounye a pou yo bezwen Dye vizib la, paske yo menm son seri de baka pèsonifye. Yo bezwen pou yo ap pou yo pou yo ap venere yo vizibleman. Alò, frèzesè, eh, nou konnen verite a, fòk nou di verite a e pa fòt nou, konprann? E si nou pa vle di li, Letènèl ap drese bouch nou pou l fè l di l. Ahwè! He he he! Ah, lapawòl la di la! Humm depil konnen Moise di depim konnen nou hi depim fè konesans avè nou nou pa janm yon bon pèp eh nou pa janm yon bon pèp eh.

Ke tu a rachte dans ta grandeur, ke tu a fè sòti de Ejip par ta men puisant, pa fè sa Letènèl eh, Abraam eh, Moyiz Kape pase men nan tèt Letènèl, si w pèmèt mwen ekspresyon sa, son ekspresyon wi eh, eh, eh, lè m di sa se pa paske. E g'on bagay ki moutre Letyènèl se on granmoun ki chita sou on fotèy pou ap pase men nan tèt li, non. Men se tip dadorasyon, tip entèsesyon an ou ap prezante devan Letyènèl. Alò sa k fè m pa vle kite l antre nan lespri w konsa, se pou l pa tou enkane nan lespri w Bondye kòm yon imaj. Ou va enkane nan lespri Bondye kòm yon imaj. Alò, sèvitè a montre kòman li entèsede, li rele nan pye Letènèl, l'ap di, Letènèl, pa detwi eritaj ou a, eritaj ou t'al met deyò an Ejip la avèk pwisans ou, avèk kapasite ou. Letènèl kite l tande konsèy yon imen. Humm. Letyenel kitel tande konsey. Letyenel kite yon pot ouvet. Hein. Pou Moise pale avel. Poul pran konsey Moise. Poul montre ke lel zanmi yon moun. Moun nan ka pale avel. Moun nan ka fe dialog avel. Moun nan ka chanje ide avel. Hein. Letènèl montre sa se ekstrèmman enpòtan e nan priyè Moyiz la, Moyiz ap di Letènèl, souvyentwa de tè sèvitè Abraam, Izaak e Jakòb. Sonje, sonje mesye sa yo pase pou yo moun sa yo ap vin yon pèp. Se akoz de yo menm alyans ou te fè avè yo. Donk sonje mesye sa yo, humm, lè a rive pou yo te vin yon pèp, eh, pa al detwi yo la a, swa al fè sa la a, eh, li p ap bon. Ou konprann, chè Senyè? Eh, li pale avèk Letènèl, pou Letènèl omwen tande, pou Letènèl fè gras!

L'opiniâtreté de ce peuple a sa méchanceté et a son péché. Pa gade sou sa pèp la ap fè, pa gade sou konsepsyon yo, pa gade sou eta yo, pa gade sou méchanceté yo, pa gade sou péché yo, chè Senyè, ka si vrèman ou t'ap gade sou sa vre, fò w ta detwi yo. Se ee Moise kap pale si vreman ou tap gade vre ou tap fixe zye ou sou yo se se juste sa ou dispoze pou fè a se juste se normal hein sa ou dispoze pou fè a se normal pou ta fèl ayayay epa rans nan. Eh, men pa gade sou konpòteman yo, pa gade sou mechanste yo, pa gade sou peche yo, de pè ke le peyi dou tu a fè sòti se pèp ne diz, sè paske Letènèl navè pa le pouvwa de lè mene dan le peyi ki lè avè pwomi. Nou konprann? Eh, e Moyiz k'ap bay konsèy sa, Letènèl. Pou Ejip yo, Ejipsyen yo pa di, Se paske w pa t ka mennen yo nan peyi vre ou te di w ap voye yo a. Se nan kondisyon sa a ki fè w vin kraze yo la a, vin detwi yo la a. Hein! E ou pa t renmen yo vre. Ou te rayi yo, s on fason ou te bezwen al detwi yo nan dezè la a. Hein! Lè sa a yo pral di ke se pa t on bon Bondye vre. Haha ou konprann yo pral di se pa ton bon Bondye vre e nou konnen se lisifè ki pa bon Bondye hein se pa ton bon Bondye vre se yon Bondye de destriksyon se yon Bondye ki wè malè de la kreyasyon paske nou vle w konn sa towo yo rele lisifè la se le malè de la kreyasyon li wè paske se pat li menm ki te kreye e ki te fè kreyasyon lap chache pye pye ze mwayen Pou pou pou kreyasyon an ta elimine malgre l konnen ke li pap ka li pap ka elimine li se yon anbisye li ye ni menm avèk towo k ap mache avè l yo gwo gwo towo k ap mache avè l yo frè e sè nou konnen nou menm nan pa la pou nou pè anyen paske nou konnen nou gen yon pouvwa siprèm avè nou eh La pawòl la di, Ou konnen pèp la se eritaj ou l ye, se ou menm ki te fè l soti ann Ejip pa pouvwa ou, pa puisans ou, donk fè yo gras. Fè yo gras, fè yo gras. Alò, frèzesè, nou pral travèse nan chapit 10 la. Kote ke yo dou la pwoteksyon e lamou de Dye pou Israël, sous de krent e d'obeyisans. Sa se tit kote ke nou prale pran nan chapit 10 la la. Sè nou pral wè depi nan debu chapit la, nou pral wè ke Moïse rive e antann ni, Letènèl rive antann ni avèk Moïse, Letènèl di an ce jour là, an ce temps là, Letènèl me di taille de. Table de pierre comme les premières, et monte vers moi sur la montagne, tu feras aussi une arche de bois. Nou sonje nou te wè sa nan Egzòd 34, menm pawòl nou te wè nan Egzòd 34 la, se li menm ki vin repete la, piske pa bliye, Detewonòm nan, chak jou m vle repete l sa nan zòrèy ou, Detewonòm nan se repetisyon l siyifi. Se yon sòt de repetisyon, Letènèl ap repran tout sa l te wè deja, l ap fè Moyiz repran yo pou tout timoun yo, li pa teni kont ke yo ekri deja, non li fè Moyiz repran yo, re-ekri yo pou yo, paske Dye è la sous menm de la pasyans. Yo fè Moïse ap redi yo, repran yo, repran yo pou yo. Pa janm bliye ke m di nou, m di nou sa deja, Detewonòm nan se yon liv de revizyon, de rapèl, yon liv ki vle eksplike men sa k te pase, men ni li reprezante yo devan ou ankò. Alò yo di nou, En ce temps-là, l'Etènèl me dit, Taille deux tables de pierre kòm lè premyè, Et monte vers moi sur la montagne, tu feras ainsi une hache de bois. Donk Letènèl antann li avèk Moyiz, paske Moyiz te entèsede seryezman oprè de Letènèl, e Letènèl renmen menm lè yo pale avè l, depi ou pa p vin ak gwo kòlèt ou konprann ou, ou desann ou, ou vin jwenn Letènèl, Letènèl ape tande w. Donk Letènèl tande Moyiz nan okazyon sa a, e pawòl la di nou.

Pawòl e Letènèl li li reekri bagay yo ankò li te ekri yo ankò pawòl ki te twouve l sou de premyè tab ke Moyiz te brize yo frèzesè nou konprann byen gon bagay map di nou la nou ta bezwen konprann ni Moyiz te kraze tab yo Gen de moun nan lojik yo di se paske Moyiz se te yon nèg gwo san ki fè l te fè sa. Frè e sè, gen de bagay se yon endinyasyon wi li ye. Lè moun nan wè tout efò l ap fè avèk pèp la, lèfini pou se sa l jwenn nan pèp la. Petèt ou menm ou ka wè ou pa t ap fè l konsa men ou pa nan sikonstans la. Mwen menm mwen ka wè m pa tap fèl konsa m pa nan sikonstans la men gen de bagay se nan pye mi w nan wi pou wè li hahaay e sak fè m sonje gon lè m tap di nou sa e m vle reprann ni e se evènman yo ki pou fè dèfwa nou konn ki moun nou ye ahan. Gen de lè nap pale nap pade nap nou pa konn ki moun nou ye vre non se evènman kap fè nou konnen finalman ki moun nou ye paske nou menm gen de lè nou konn etone devan yon sitiyasyon anh paske nou pat panse ke si se nou ki tap fè reyaksyon sa nan sitiyasyon lè fini nou wè se nou menm ki fè li. Donk sa vle di, ou konprann byen, nou menm antanke imen, antanke lòm, nou pa menm konnen nou de font an konb. Nou pa konnen nou pafèteman byen non. Je le repète wi, nou pa konnen nou pafèteman byen. Hum! Gen de lè, nou konprann nou konnen. No! Nou pa konnen nou pafèteman byen. Hum! Pase gen de sitiyasyon ki konn rive, reyaksyon nou devan sitiyasyon, nou tou sezi. Alò! Sèvitè a di li pran li pran bwa akasya, li fè yon ach, li taye de tab pyè yo vre, menm jan avèk premye fwa, e li monte al jwenn Letènèl, e nan vèsè 4 la, yo di Letènèl ekri sou tab yo, e Pawòl li te gentan e premyè pawòl li te e pawòl li te gentan ekri sou premyè tab yo deja, li e ekri, li re ekri yo sou montay nan, e nan mitan flam de fe a, e li refè menm bagay la e li remèt mwen yo l. E li di, Mwen tounen, mwen desann montay nan, eh, li di, Mwen tounen, mwen desann nan montay la, mwen mete tab yo a lache la nan plas ki te rezève pou yo a, e, e yo rete la pou m menm jan Letènèl te òdone m, menm jan Letènèl te mande m pou m te fè sa. A, frèzesè, nou konprann, nou konprann byen sa k ap pase la, trè sètènman, nou konprann ki sa k ape pase la. Donk, an tèm de rapèl, frè e sè, nou te wè, paske se lè a k rive sou nou pou nou fini, nou te wè ke Moyiz t ape fè rapèl de tab lalwa yo ki te, li te kraze akoz pèp la t al nan stati a, li te oblije priye, priye pou l mande Letènèl gras, ankò pou l al monte. Nan montay nan pou l al pase karant jou karant nuit, Letènèl te rive akòde l sa, li monte ankò pou Letènèl al reba li tout prensip yo ankò, lèfini pou l rale tounen ajwenn ajwenn pèp la anba a. Donk nou wè sa n ap wè a la se rapèl piske nou te wè yo deja e nou te oblije repran yo la. Se toujou 36, 76, 58, 73. 41 20 74 33 Ke Letiènèl li diw de gras de Dieu damou rete avèw Jezi Kris prèt rele poul retounen wi mè frè ze sè se trè enpòtan.